Ok yon so pou sevi pou benyen ki se okmil epi ou metel avek strawberry jan nou kapab wè a mes amour map antre nan mitan video a men avanm antre map profite salye tout fanatik mwen yo tout moun Serye m yo ki pa janm lage m yon may, ki toujou kanpe la pou share pou mwen e pou like e pou pataje a chak ti video ke m lage yo toujou kanpe avè mwen. Mes amour jan nou kapab wè a mwen genyen mwen genyen Ouk mil mwen, mwen gen chobèri mwen, epi mwen genyen veso savon an. Mwen genyen veso savon an, epi mwen genyen kò savon an, sa ke mwen pral youz ki se manman savon an pou m fè savon an. Epi mwen genyen anni mwen, sa nou rele Ayiti. Ki se siwo myèl. Jan nou kapab wè a, premye sa map fè, mwen ap rache manman savon an, mwen ap koupe l ti piti, ti piti, epi mwen pral mete l nan microwave pou 60 seconds. Map ba l yon premye 20, epi map vire li, mwen pap kite l twòp, pa kite l pou l pa monte nan microwave la, epi map retire li, map reba li. Ok mes amours, map mete li nan pen ke mwen pral mete li pou li Fon, an nou swiv avè m. Ok mes amour, pandan manman savon mwen ap desann nan maykoz mwen lap fonn, epi mwen ap pwofite blende okmil mwen. Map blende ok mi la epi map depoze l la poum ka blende strawberry mwen tou pou tout bagay ka prè pase depi savon an fin fonn pa gen jwèt jan nou kapab wè a mes amours mwen ap blende strawberry mwen paske depi savon an fin fonn se pou tout bagay gentan ap tann ni la mes amours. Nou kapab wè m gentan fin blende tout afè mwen, mwen ap tann manman savon an fin fonn epi pou mwen fè savon an. Pa bliye mes amours ou menm ou kapab fè savon pa ou avèk savon prefere ou. Ok mes amours jan nou kapab wè a sa se veso savon an, toujou bat pou nou grese veso savon an avèk yon ti vazlin. Kelke swa sa wap mete la plastik ou byen li fè li se yon ti bòl toujou make sure ou grese veso savon an. Ou pap mete anpil vazlin men wap bezwen grese veso an kote wap mete savon an resipyan kote ou pral mete savon an wap bezwen gresel ok.

Ok mes amours jan nou kapab wè a mwen fin grese li epi mwen genyen men savon mwen ki fin fon ki fin byen fon kounya la mwen menm mwen pral vide strawberry an ladan avèk tout out mil lan epi mwen ap mikse yo ansanm. Ok mes amours nou kapab wè mwen te gen siwo myèl mwen mwen pral pran yon scoop siwo myèl pou mwen mete nan savon an nou kapab wè epi tou map pran yon scoop ki se yon ti lwil lwil sa a se lwil ou kapab fè krèm ki se yon ti lwil kawòt map vide ladan l tou. E mes amour mwen vide okmil mwen epi map byen vire li nan savon an map mikse li byen pwòp mes amour pou tout bagay kapab rantre pase trè byen map byen mikse savon an nan okmil lan epi mwen pral mete chobèri mwen pou nou kapab wè.

E kounya la cheri m yo, mwen ap ve, mwen ap mikse l very well. Rezon k fè m ap byen vire li, m ap byen mikse li, se pou tout bagay yo ka mikse ansanm. Epi kote mwen gen tan grese veso savon an ki ap tann mwen, epi mwen pral mete savon m san pèdi tan. Jan mwen te di nou an cheri yo, sa mwen te mete deja se te ti lwil kawòt lan, e kounye a la mwen ap pran yon kòp anni, m ap mete ladan l pou mwen ka mikse li byen mikse. Map sonje mwen di nou sa, anni bon pou skin anpil. Mwen genyen mask mwen ke mwen te fè avèk Ocmil, li gen anni ladan, li bon anpil pou skin, e wap jwenn link sa, wap jwenn link mask la anba videyo a. Ou menm tou siw vle, ou kapab konsome afèw natirèl lakay ou. Ok mes amour. Ou menm kap gade video savon an, si ou poko ale wè video mas vizaj la ki pou ede ou, pa bliye gade anba video sa wap wè link la ale banm mwen yon like, gade video an, eseye degaje ou pou fè afè pa ou nòmalman. Jan nou kapab wè mes amour, map vide savon an, mwen genyen veso li ke mwen te grese deja kap tann li, epi map depoze savon an, an nou swiv avèm. E vwala mes amour mwen fin vide savon an Byen ke gen nan yo ki fè ti defo Paske ou konnen lè wap vide l fò fè anpil atansyon Epi gen yon bagay ki fèt pou sa menm pou vide l Mwen gen yon kòp konsa Mwen tap tcheke li lè map fè videyo a mwen pa jwenn li Mwen mwen vide li ak nan sa mwen fè l la Ok mes amour mwen kite savon an fè overnight avè di mwen kite savon an domi kotel te ye a mwen pa metel nan friz mwen kite li e konya la li fin fè overnight nan demen si Dieu veut mwen vin retire savon mwen jan nou kapab wè a mwen ap retire savon mwen nap swiv avè mwen. Te li gentan bon, mwen pa mete li nan frijidè, mwen ap jis retire li, mwen kite li deyò. E se pa sèl videyo savon sa ke mwen genyen, mwen gen yon premye videyo savon, map mete link lan anba li, si tout fwa ou eseye fè sa lakay ou. Ou kapab eseye fè lòt la tou jis gade ki sa kap bon pou ou sa kap fè w byen mes amours ok ou kapab rete naturel fè afè w naturel konsome afè w fè afè w use li sou kò w lap fè w byen mes amours.

Mwen ranje li pou nou kapab wè fason ke mwen vle ranje li an jis pou mwen kapab prezante nou mwen retire li epi mwen pral fè dekorasyon pa mwen sou savanm paske pa bliye mwen diw savan sa se a okamil mwen fèl epi strawberry sou mwen pral fè dekorasyon pa m sou savon an Pa kòmanse gad videyo a pou pa fini, pa bliye banm yon like, kite yon kòmantè pa rapò avèk videyo a, se fason sa ou ka sipòtem, mennen yon zanmi 2 zanmi vin gade videyo a ok mes amour. E vwala, se konsa mwen dekore savon an. Paske se avèk engredyan sa li fèt mes amours. Men koman mwen dekore savon an. Nou kapab wè la mwen fè dekorasyon pam sa se okmil mwen ke mwen vide sou li paske pa bliye mwen di nou se yon sop okmil avèk strawberry pa pase sou video sa san ou pa kite yon like yon komante pa rapò avèk video a mèsi avèk ou menm ki te pran le swen le tan pou gade video sa